Byenvini nan kou Konpòtman Òganizasyonèl, mwen se Bérénice Absalon Paulou. N ap abòde sizyèm chapit kou a k ap pale de kilti òganizasyonèl. N ap montre enpòtans kilti òganizasyonèl, n ap pale kouman kilti òganizasyonèl fòme, karakteristik kilti òganizasyonèl, wòl li, modèl ke yo itilize, e n ap fini avèk klima òganizasyonèl. Lè w di kilti òganizasyonèl oubyen kilti nan òganizasyon, de ki sa w ap pale? W ap pale de mòd de vi, w ap pale de mœurs, w ap pale de façon de faire, w ap pale de woutin. Kilti òganizasyonèl oubyen kilti nan òganizasyon, se sa ki fè lavi òganizasyon. E anndan kilti a gen yon pakèt bagay se yo menm k ap ba òganizasyon an sans. Genyen lwa, règleman, kouman òganizasyon an fonksyone, genyen fondatè yo, ki sa k enpòtan pou yo, sou ki baz yo te mete antrepriz la kanpe, genyen valè yo, ki sa kolektivman tout moun mete yo dakò sou li k ap sèvi pilye antrepriz la, gen istwa, ki istwa antrepriz la, ki sa k te met antrepriz la kanpe, tradisyon, rit, gen rityèl ki mache nan antrepriz la, langaj, kòman yo kominike anndan antrepriz la, savwafè, ki sa yo valorize nan antrepriz la kòm konpetans, genyen politik, kòman moun gen pouvwa nan antrepriz la, kòman moun enfliyanse moun nan antrepriz la, gen kwayans nan ki sa moun anndan antrepriz yo kwè kolektivman, gen senbòl ki sa k reprezante antrepriz la. Brèf, kilti la se yon pakèt bagay li. Si nou ta vle rezime kilti, n ap di kilti òganizasyonèl se sa k fè diferans yon òganizasyon ak yon lòt. Menm lè gen de òganizasyon ki nan menm sektè daktivite, menm lè gen de òganizasyon k ap fè menm bagay, kilti yo ap fè diferans yo. Wi yo nan menm sektè, wi y ap fè menm aktivite, men yo p ap fonksyone menm jan, donk yo chak ap genyen kilti pa yo. Kòman kilti nan òganizasyon fòme? Yo pale de entegrasyon entèn, eleman ki anndan òganizasyon an, ke se swa moun yo, gwoup yo, kòman yo sanksyone, kòman yo rekonpanse, eksetera. Men genyen tou adaptasyon ekstèn. Lè sa a, yo mete ann avan misyon òganizasyon an, ki sipoze adapte a kominote a, a zòn nan ak kote l ap evolye a, gen estrateji ke l pral itilize pou l fè fas a sitiyasyon k ap prezante nan anviwònman an, e genyen tou resous li pral itilize pou li atenn objektif li. Kòman ou ka karakterize kilti òganizasyonèl oubyen kilti anndan òganizasyon? Dabò, fò w panse a kolektivite. Kilti a p ap reprezante yon moun, kilti a p ap karakterize yon moun, kilti la se ansanm moun ki nan òganizasyon an. Kilti a gen ladan senbòl, gen de reprezantasyon, gen de bagay ke ou pa fòseman ka eksplike men ki veyikile de mesaj de òganizasyon. Nan kilti la, gon aspè senbolik ki fò. Kilti la son konstriksyon sosyal paske se pa yon bagay k ap fèt di jou o landmen. Sa pran tan pou kilti la pran plas. Kilti la son anviwònman entèn paske jisteman li diferansye yon òganizasyon de yon lòt, menm lè de òganizasyon sa yo ta nan menm sektè daktivite, menm lè de òganizasyon sa yo ta ap fè menm bagay. Nan kilti, gon eleman fondamantal ki se valè. Valè se sa òganizasyon an dakò k ap sèvi kòm baz, valè se nan sa òganizasyon an kwè. Nou gen la egzanp de valè. Pou yon antrepriz, valè a ka oryantasyon kliyan, sa vle di yo mete fokis sou kliyan, li ka ekselans, y ap asire yo ke yo byen fè tout sa y ap fè, respè, yo respekte moun, yo respekte yo respekte kliyan, yo respekte anplwaye, entegrite, ou ka fè yo konfyans, Paske yo se menm antrepriz la, yo se menm moun nan, kèlke swa sitiyasyon an. Sekirite, y asire sekirite kliyan yo. Kolaborasyon, yo favorize kolaborasyon anplwaye yo. Yon lòt gwoup de valè ki ka pou yon antrepriz, écoute du client, yo koute kliyan an, yo resevwa doleyans kliyan an, yo bay enpòtans a sa kliyan an gen pou di, respè e divèsite, yo respekte tout moun, y aksepte ke moun yo diferan, yo panse diferamman e y ap aji diferamman, inovasyon, yo mete aksan sou pote de lòt bagay ki pou enterese kliyan yo, pwofesyonalism, yo fè tout sa y ap fè byen, senplisite, yo pa konplike. Yon twazyèm egzanp de gwoup de valè ke w ka jwenn nan yon antrepriz, respè, yo respekte tout moun, onètete, ou ka fè yo konfyans pou yo fè sa yo di y ap fè, espri dekip, yo favorize kolaborasyon, byenveyans, yo bon avèk kliyan yo, yo bon avèk anplwaye yo, Ouverture d'esprit, yo vle aprann, yo vle avanse. Sa se tout egzanp de valè ke antrepriz ka priyorize. Ki lyen ki genyen ant kilti nan òganizasyon avèk lòt kilti? Gen lyen paske òganizasyon an li anndan yon anviwònman. Òganizasyon an li nan yon zòn, li nan yon peyi. Òganizasyon an li nan yon sektè daktivite. Gen lyen ant kilti òganizasyonèl avèk kilti sektoryèl paske sektè òganizasyon ap evolye ladan l lan gon jan l fonksyone, sa ap fè enpak sou òganizasyon an. Men gen lyen tou ant kilti òganizasyonèl avèk kilti nasyonal. Peyi òganizasyon ap fonksyone a gon kilti, sa ap fè enpak sou kilti òganizasyon an. A ki sa kilti òganizasyonèl sèvi? Ki wòl kilti òganizasyonèl? Dabò li pèmèt etabli limit òganizasyon an, lè w anndan òganizasyon an ou gen tan wè gen yon diferans pa rapò a yon lòt òganizasyon. Li pèmèt endike fonksyònman òganizasyon, lè w anndan òganizasyon an ou wè kòman l fonksyone apati de kilti li, sa ki pèmi, sa ki entèdi, sa moun yo dakò, sa moun yo pa dakò, brèf ki jan òganizasyon an fonksyone. Kilti a pèmèt tou fòme nouvo anplwaye yo. Lè anplwaye yo fèk vini, fò yo pran tan pou yo gade kòman òganizasyon ap fonksyone, pou yo aprann kilti òganizasyon an, e se apati de sa yo menm yo pral ka fonksyone. Li fasilite desizyon nan òganizasyon. Fas a de sitiyasyon difisil, kilti a ka sèvi repè pou anplwaye yo deside kòman y ap fè. Ou konn kilti a, ou konnen ki abitid òganizasyon an genyen, enben fas a yon sitiyasyon, sa ap pèmèt ou deside ki opsyon w ap chwazi.

Eske moun bay anpil enpòtans a yerachi? Eske tit moun yo nan òganizasyon an elwaye youn ak lòt? Ensètitid, Eske se yon òganizasyon kote ou pa janm ka sèten vre nan ki sans moun yo prale? Eske se yon òganizasyon ki mete anpil aksan sou ensètitid oubyen eske w ka plizoumwen konprann oryantasyon òganizasyon an? Endividyalism ak kolektivism, èske yo priyorize aspè endividyèl, tout moun ap degaje yo pou yo reyisi pou kont yo, oubyen èske yo priyorize kolektivite, se gwoup moun yo k ap met ansanm pou y avanse? Maskilinite avèk feminite, èske gen yon wòl nan òganizasyon pou gason, gen wòl nan òganizasyon pou fi? Èske stereyotip seksis yo pèmèt ke òganizasyon fè de bwat, yon bwat pou gason, lè sa w pral jwenn gason yo kòm dirijan, e yon bwat pou fi, lè sa an jeneral ou pral jwenn fi yo nan pòs de sipò. Kou tèm vèsus lon tèm. Èske òganizasyon an priyorize rezilta touswit oubyen èske òganizasyon an ap fè pwojeksyon pou lavni? M ap reprann, distans yerarchik, èske tit yo separe moun yo? Ensètitid, èske òganizasyon an ap viv nan yon anviwònman ki fè ou pa prèske sèten nan ki sans li prale? Endividyalis pa rapò a kolektivis, èske yo priyorize reyisit endividyèl oubyen reyisit nan gwoup? Maskilinite, feminite, èske gen yon plas pou gason, gen yon plas pou fi? Kou tèm, lon tèm, èske yo priyorize objektif kou tèm oubyen èske yo wè fiti òganizasyon? Modèl Trompenard li menm li pale de 4 eleman ki pèmèt ou konprann yon kilti, relasyon avèk lòt moun, èske gen bon oubyen move relasyon, tan, kouman yo wè tan an, èske yo priyorize lon tèm oubyen kou tèm, anviwònman, èske anviwònman an se yon anviwònman ki plizoumwen sèten oubyen èske anviwònman an trè ensèten, sansibilite kiltirèl, èske yo fè plas pou konprann lòt kilti eske yo fè plas pou chanjman. Modèl Child e Pastor Pastor ak Child yo menm yo mete aksan sou 3 eleman. Yo pale de postila de baz yo, prensip de baz ki sipoze aplike nan òganizasyon an, valè, sou ki sa òganizasyon an kanpe, onètete, entegrite, respè di kliyan, etc. Artefak kiltirèl, se de bagay tanjib k ap make kilti òganizasyon, de bagay vizib k ap make kilti òganizasyon. Modèl Globe, li pale li menm de 8 eleman, afimasyon de swa, èske moun ka afime tèt yo, diferansyasyon de janr, èske gen plas pou gason, gen plas pou fi, oubyen èske nenpòt moun, depi yo gen konpetans, okipe nenpòt fonksyon, avèsyon pou lensètitid, èske se moun yo pè risk oubyen se moun yo ki pran risk, distans yerarchik, èske tit separe anplwaye yo, Endividyalis vèsus kolektivis, èske yo priyorize reyisit endividyèl oubyen reyisit youn ak lòt? Pèfòmans, èske se rezilta ki fokis antrepriz la? Avni, èske antrepriz la enterese a fiti li oubyen èske yo prefere gade jodi a oubyen kou tèm? Relasyon zimèn, kòman relasyon yo ye anndan antrepriz la? Èske moun yo, ke se swa kòlèg ak kòlèg, ke se swa siperyè yerarchik avèk sibòdone, èske genyen bon relasyon antre yo? Tip kilti òganizasyonèl, gen plizyè klasman, n ap pale de klasman Cameron ak Quinn, Dill ak Kennedy, epi n ap pale de klasman Charles Handy. Klasman Cameron ak Quinn se yon klasman ki trè koni, yo pale de kilti yerarchik. Kilti sa a se yon kilti ki gen ladan l règ, ki gen ladan l yerarchi, tout bagay gen yon jan pou yo fèt e anplwaye yo sipoze respekte prensip yo. Se yon kilti ki biwokratik. Kilti klanik se yon kilti kote yo priyorize travay an gwoup. Antrepriz la fonksyone an klan e sa ka yon gwo avantaj paske klan yo ka met ansanm pou yo avanse tou kòm klan yo ka bòykote. Kilti de mache se yon kilti kote k gen rekonpans, se yon kilti kote k gen reyisit endividyèl paske se moun ki pi byen evalye a, se moun ki gen pi bon rezilta, se li k ap avanse, se li k ap jwenn pwomosyon, brèf, s on kilti kote yo mete an avan kontra. E kilti dantrepri, s on kilti ki pèmèt moun eseye, s on kilti ki pèmèt moun pran lòt inisyativ, s on kilti ki fasilite chanjman.

Klasman Dilak Kennedy Dilak Kennedy yo menm yo pale tou de kat kilti men non yo diferan, kilti travay acharne, anplwaye yo angaje yo pou yo fè antrepriz la avanse, yo travay, kilti matcho se reyisit endividyèl, kilti de pwospeksyon, antrepriz la mete fokis sou lavni, kilti de jesyon, se yon kilti biwokratik kote yo sipoze asire jesyon antrepriz la, yo sipoze respekte règ yo. Klasman Charlande di, li menm li pale de culture de rôle, moun yo gon seri de tit, yo gon seri de pòs, e sa se li ki aspè enpòtan. Culture de tâche, anplwaye yo ap asime responsabilite yo, y ap asire yo ke travay la fèt. Culture individualiste, enben lè sa a moun yo, y ap travay pou kont yo, y ap avanse pou kont yo, se le succès individuel. Culture de pouvoir, pouvwa enpòtan, youn ap kraze lòt, youn ap bat pou se li ki gen plis pouvwa, paske se pouvwa ki domine nan stil òganizasyon sa. Kòman sa pase lè plizyè antrepriz met ansanm? Lè pa egzanp gen yon fizyon, enben, genyen an jeneral twa sitiyasyon ke yo rankontre sajisan de kilti. Yo rele l asimilasyon, dekiltirasyon oubyen entegrasyon. Asimilasyon se lè anplwaye yo dakò, yo ale nan nouvèl antrepriz la, yo dakò ak antrepriz la, yo fonn nan kilti antrepriz la. A se moman ou yo pral di ke kilti sa son kilti fòt, tout moun dakò avè l, tout bagay pase trè byen. Dekiltirasyon se lè anplwaye yo yo pa dakò nouvèl antrepriz la. Yap di ase souvan, sa pat konn fèt konsa, lontan te pi bon etc. Lè sa yo ann opozisyon avèk nouvèl kilti la. Ase souvan yo pral oblije ale. Swa yap demisyone pou kont yo, swa antrepriz la ap oblije revoke yo paske yo paka adapte. e finalman entegrasyon, lè sa yo fonn tou de kilti yo, e jeneralman son pwosesis ki pran tan. Lè plizyè antrepriz ap met ansanm, nan aspè kiltirèl, gen asimilasyon, anplwaye yo adere, an jeneral kilti a fòt, gen dekiltirasyon, anplwaye yo opoze, finalman yo prale, genyen entegrasyon, y ap fonn tou de kilti yo ansanm, evidamman son pwosesis k ap pran tan. Dènye pwen an ap abòde se klima nan òganizasyon. Klima a se li menm ki bay anbyans òganizasyon. Klima a se youn nan eleman ki fè anplwaye a ka anvi rete nan òganizasyon oubyen li ka anvi ale. Klima a, li ka repite bon tou kòm li ka repite move. Kisa n ap jwenn anndan klima òganizasyonèl? Nou jwenn relasyon entèpèsonèl, kouman moun yo travay ansanm, kouman yo kenbe relasyon. Nou jwenn kominikasyon, kouman yo pale, èske yo pale antre yo, èske gen bòn kominikasyon, èske gen transparans. Nou jwenn rekonesans e respè, èske yo rekonèt valè moun yo, èske yo respekte yo. Otonomi, èske anplwaye yo ka pran inisyativ, Pèsepsyon de jistis, Eske moun yo gen enpresyon ke antrepriz la pratike ekite, ke antrepriz la jis? Ekilib ant travay e kapasite endividyèl, Eske yo ba moun yo fè sa yo ka fè? Paske lè anplwaye a ap fè yon travay ke l pa ka fè, li strese, li pa bon pou li. Klarte e akseptasyon de wol, Eske moun yo nan plas yo? Eske moun yo aksepte pozisyon yo e pozisyon lòt moun, kondisyon de travay, èske kondisyon de travay la bon oubyen l pa bon, soutyen, èske gen antrèd oubyen èske chak moun dwe debwouye yo pou kont yo. Lè eleman sa yo konbine, y ap bay yon bon klima oubyen yon move klima. Si klima a bon, li se youn nan eleman ki ka fè anplwaye yo enterese rete travay nan òganizasyon an. Si klima a move, Li se youn nan eleman ki ka fè anplwaye yo pa anvi rete, donk, yo pral kite òganizasyon. Se la n ap mete fen nan chapit sa a ki te pale de kilti òganizasyonèl.